Nou pa pè, nou pa pè lè loraj gwonde, nou pa pè, nou pa pè lè fè nwa rive, nou pa pè, nou pa pè, nou p ap janm pè, nou pa pè, we never afraid, nan, never. Wè men men men men atis mwen anba live lan la François Fedna e Fednaelle Cherie e se ou l ye ok e ou konnen manager w renmen w anpil. Ou konn manadjè w pa negosye w, ou konnen w se pitit fi m, ou konnen w se ti sè m. Ok, menm tretman ke m ap bay manman m, menm tretman ke m ap bay ti sè m, menm tretman ke m ap bay fanm mwen, menm tretman ke m ap bay e grann mwen, menm tretman ke m ap bay madanm mwen, menm tretman ke m ap bay pitit fi m, se menm tretman sa ke mwen dwe bay Fednaelle. She's my baby. Se menm tretman sa pou m ba li. E m dwe l sa. Manager w renmen w anpil e mwen kontan ke tout eksperyans ke nou te fè e tout eksperyans ke nap kontinye fè. Tu es super fatiguée ma chérie. Tu as besoin d'un bon, d'un bon, d'un bon repos. Ou bezwen repoze w. Ou bezwen pou w pou nèf. Bay timoun yo love la. M sot voye mesaj bay Ritz avèk e. Nissa la avèk Cyber avèk tout ekip la paske m voye yo konplè, make sure ke lè yap tounen kolye a nan bwat ban mwen pou yo jwenn li byen nòmal tou ok, ou bezwen yon ti repo cheri e fè ti repoze ou e m panse ke nou fè nou reyisi e tout sa ke nou te gen pou nou fè a la lettre nou respekte yo nou fè yo nou pa di ke nou fon mwayèn 10 sur 10 men m panse ke nou fon bèl mwayèn e fanatik yo fyè ok yeah she's belle yeah se se se se. Konprann se job mwen valiz atis la se nan menm si yo azar genyen doudoun la li genyen kom si moun ki proch ansanm avek li la ok m ka kite yo ok men pa kont mwen gen zye m sou sa yo men se normal valiz atis la telefon li lel pral moute stage ou konprann sam diw lan bon dayè gen yon nan bagay telefon lan m pral sezi telefon atis lan paske dèfwa li konn yon ti jan. e e e e e e konprann yon ti jan twò fokis e sou telefòn nan donk dèfwa gen kèk kote lè nou rive map oblije fon ti sezil m tou di sa live map oblije fon ti sezil epi lè nou fini epi pou nou remèt li pou l ka gen plis pou l ka plis fokis men apre sa yow e. Valiz atis la se nan menm pou l ye Kòmsi yow si yo pral bay atis lan yon drink oubyen yon bagay e yow se mwen ki konprann Atis la avan l desann machin nan fò m desann mwen menm M tan se tankou se bèf chenn nan se tankou se koutye a e tankou se bèf chenn nan Fò m desann avan pou m di atis lan rete la Machin nan ap mache klimatizè nòmal epi ka gen kouson moun pa wè w ok epi mwen menm m desann m al chèche konnen kote yo met atis la. Kibò ou mete chita la banm wè non m pa renmen vip sal vip sal pwòpre si gon bagar nan sal la atis mwen ap viktim map viktim ok kilè wap fèmen dosye sa pou antre nan dosye envite a fredou se pa mwen envite a li pa gen entènèt kote ke liye a donk mwen e avèk yo map kòdone la map kòdone avèk nabiba se paske kote envite a ye a mesye proton li pa genyen mesye ajenò pa gen bon entènèt donk li dim talè lap lap jere sa. Donk se se se mwen menm deja prè deja dayè je suis la je suis prezan m wè sa ok donk m fòm make sure ke m desann kote kote yo mete atis la si m pa si m pa renmen l m pa ka kite l desann m pa k annik pral parèt devan l sa ka rive lè m parèt epi yo di konprann fòk m make sure ke a konbyen moun ke n ap ye n ap avèk fotograf nou n ap avèk badigwad nou avèk sekirite nou n ap avèk makiyez nou n ap avèk staff nou men konbyen moun ki gen nan staff la ok nou se 7 moun Enben ok pa gen pwoblèm nou se 7 moun avan poum konnen kote yo mete nou chita kote yo pral ekspoze atis la eskel bon fòm desann avan fòm gen zye sou sa ok lè atis lan ran konnya lè yo dim ok plas sa prè lèm gade mdi ok la bon la la la la la la enben ok konnya poum sòti deyò poum al pran atis lan Haitian stars officiel thank you brother man m salye w e ki toujou bay love la ki toujou bay respè a Yknews TV e promoid Greg promo. E tout ekip la nèt guys e Jane 12, Bal 12, Pink News, tout ekip la nèt Belle Image 509, Faiz Promotion e e Shane Stars e Hit Magazine, Hit News TV, m renmen nou anpil mesye bon bagay. Ok so. Fòm make sure kem rasirem ke tout bagay sa ok fòm rasirem ke e kote ke atis lan pral chita li sef fòm rasirem ke tout bagay ok epi asou moman done mal chèche atis la poul antre e tankou si nap gade dimanch dènye e chè royal antrepriz enterprise ok enterprise thank you. Lè nap gade dimanch lan nou wè dimanch lan menm Fedna el pat okouran si nou tap fè yon ti sèt up konsa dimanch dènye pou li. Lèl rive li wè backdrop ou konprann mayo lap siyen pou postè Fednel François actress donk ou fè bagay la bèl manager nou an se yon manager eklere mwen menm di nou sa se pa se pa se pa lajan gen bagay se pa lajan l ye ok gen bagay se pa lajan l ye se se se se se brand se se jan Si lespri w sal ok, lespri w ka sal epi w plen kòb epi w pa ka fè yon bagay wi, but fòk lespri w nèf, lespri w bèl, donk lespri nou bèl, nou gen de se de bèl ide nan tèt nou, de se de bèl panse, ou konprann, e e nou nou ka fè bèl bagay ok, se pa wi e e e Liliariam se pa fòseman. Yes nap tann envite a se pa mwen janm di nou an envite a map pale ansanm avèl map kòdone ansanm avèk sèm la donk se envite a k poko gen bon entènèt menm ou menm la deja ok donk janm di nou an fedlame yo mwen menm pèsonèlman mwen son moun ki pwòp ki santi bon e m konn sak bèl ok m son nèg eklere ok m son nèg eklere m konn sak bèl ok menm lèw wè mwen nèg yo gon ti ba yon ti pwomosyon ap fè pou bay jeans bagay Noir se koulè prefere m ok noir m pa se pa reponn moun non non nou pa gen tan pou sa men banm di nou yon bagay noir se koulè prefere Fredly Jean Baptiste Fredly souvan an noir e noir mwen gen tout kalite rad noir mwen gen rob m gen m gen m gen mayo m gen mayo chire mayo design m gen mayo tout designer m gen mayo polo mayo e balmain tout nèt noir boss tout nèt. Noir. M gen anpil bagay noir. M souvan lè m rive yon kote depi m wè yon bagay sa m renmen an se noir li ye epi m pran l. Donk m pa t ap ka ap met yon tenis nan pye m. Tenis nan pye m yo se tenis ki vann up ki nan mil e up, mil and up. So m pa ta ka ap met yon tenis, m pa ta ka gen yon mont, m pa ta ka ap met yon mayo kòmsi ok. M pa ta ka ap fè sa yo epi. Pou on jeans pou m ta gon grenn jeans epi se li menm ki batèm kominyon e ki tout bagay ki no bon bon map met map met on tenis map met on tenis kap vann mil enop ok mil enop gade yo nan pye m fò n antoure pye m tou lè nap pale fò n antoure pye m tou wi fò n antoure pye m mwen menm se moun ki renmen nwa wap wè m an nwa nèt ale. Map pouse nou nwa nèt ale. Map ban nou nwa maten, midi, aswè. E toujou gade pye m. Pa bliye lè nap gad make sure nou antoure pye m wi. Paske w wè pye m m pa jwe a sa menm. Make sure nou antoure pye m lè nap antoure lòt bagay tou. Ok so fedlame yo m fyè de nou e nou rèd nou gen fòs e Nelson Jean baz la nou rèd nou gen fòs K-zo nou rèd baz la rèd! Baz la red nan dèyèm la. Baz la red. M santi nou bande. M santi nou du. Fed lame yo du. Baz la red. Nan dèyèm la. M santi nou. M santi nou du. Red. M renmen sa. Fed lame yo. M renmen sa. Nou gen fos. Nou fe pwa nan balas la. M peze nou. M fe ti teste nou tou. Pandan nap teste manadjwa. Manadjwa teste nou tou. M wè nou se de vrè. Fednaelle se youn nan moun sou entènèt lan ki gen plis fanatik tout pwofil yo nèt se Fednaelle. Bon dèfwa menm yon fanatik lan ap pale avèm panse se Fednaelle paske pwofil tout moun nèt wè se foto Fednaelle. Pwofil tout moun nèt wè se foto Fednaelle. Sa se lè moun renmen moun se pa achte. Sa se lè moun renmen moun. Nou renmen fednaelle e m renmen sa paske m renmen fednaelle bon nou fèm renmen nou plus junie se jou ma chérie bon anba tu sa fè bon kon toutou elefan ok nou rèd kon toutou elefan m renmen sa ok nap avanse dwa devan nap kontinye pouse ti bourik nou ok rete bande enèji n genyen an kontinye pase pwa kontinye bwè viagra kontinye bwè e tout baay yo nèt pou n toujou rete rèd. Tankou toutou elefan. Rete rèd. Epi nap kontinye pouse ti bourik nou. Ok. M renmen, m renmen enèji sa ke nou gen. M renmen fòs de frap sa.